Mwen kòmanse, map salye laprès pale, ekrit ak televize e nap di yon gwo bonswa avèk pèp ayisyen an. Nap salye chak grenn moun ki nan fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout. E jodi a, aprèmidi sa la menm nan moman nap pale a paske nap remake ke m te nan lari e ke Batay pou libere peyi a deklanche, nou te nan lari kote ke nou tap goumen, kòmandan pase la, pase la kòmandan, polisye pase la, e nap tou pwofite salye polisye, nap tou pwofite salye polisye ki kòmanse rejwenn goumen an, tout polisye ki kòmanse dezète e ki kòmanse ap rejwenn goumen an, nap salye chak grenn polisye sa yo. E jodi a aprè midi sa la menm nan moman ke nap pale a, Nou chwazi reponn chèf polis la, swadizan di chèf polis. Paske peyi a pa gen chèf, li pa gen premye minis, li pa gen chèf polis, peyi a pa gen okenn moun. Nou chwazi reponn Leon Charles ki sot di anba lavil la se bandi k ap teworize moun yo anba lavil. Nou vle Leon Charles konnen ke. Pa gen bandi kap terorize moun anba lavil. Nou menm nou se pitit geto, nou se pitit pèp, nou sòti nan matris pèp la, nou sòti anndan geto yo. Jodi a nap fè on batay ki jis, on batay kote ke nap revandike bon jan lekòl pwofesyonèl pou pitit nou k nan geto yo. On batay kote ke nap mande bon jan lopital. On batay kote ke nap mande bon jan bon jan an lekòl pwofesyonèl. Yon batay kote ke nou chwazi pou pitit nou e ke nan dizan, nan ventan, Li pa oblije antre nan move zak e ke pou li viv. Jodi a n ap di Léon Charles ki di ke li pral prepare pou li antre e vin pran bandi, vin pran gang. Nou konnen Léon Charles se tchoul boujwa. Moun k ap pale a rele Jimmy Chérizier, Barbecue. E m ta renmen nou filme sa. M fè 14 an nan lapolis Léon Charles. 14 an. Moun tankou w pa ka vin moutre nou lapolis paske w te nan lame yo parachite w, yo mete w la. Jodi a batay sa n ap fè a, batay pou libere pèp la, batay pou libere peyi a, batay Pou moun nan katye popilè yo gen aksè ak sèvis de baz yo Léon Charles lajan sa w pran lajan sa Léon Charles al remèt Reginald Boulos li lajan sa al remèt Dimitri Vorbe li lajan sa al remèt boujwa santi boujwa kowonpi yo lajan sa al remèt klas politik santi a al remèt ti André Michel li Al remet ti nenel casil al remet ti majorie michel manman krey paske nou menm kap pale la fos revolisyonè jene pran fanmi ya li manyen nou manyen tout polisye ki nan cha yo met granmoun sou nou met granmoun sou nou paske se domaj epa leon chal ki nan cha se sel sak fem mal paske m konnen ki mizè nap pase anpil nan nou kom polisye nou paka peye kay nou anpil nan nou kom polisye nou pap ka voye pitit nou lekol anpil nan nou kom polisye men Minm minm sak pi piti a paske mwen menm aprè 14 ans m te konn wè ki mizè nou menm anndan lapolis nou te konn ap pase jodi a le yon cha al pran kòb nan men boujwa e ke poul de sou pretèks se lap desitire gang men l mete nou anndan cha a nap vini kounye a kòmanse reflechi pandan n anndan cha a paske fòs revolisyonè je dèfan fanmi e alye manyen nou manyen tout nou gen repons pou cha. Pa kriye. M swete madanm nou pa vin kriye nan radyo. Paske nou pran lajan nan men yon nèg ki pa itil nou anyen. M ta renmen yon polisye di m 1, 2, 3, 4 kisa Leon Charles fè pou nou. Jodi a se Leon Charles sa k ap voye nou anba lavil, vin desitire vin desitire bandi, vin desitire gang. M jis reponn ou Leon Charles epi n pare pou ou l ap tann nou. Ankò yon fwa, m ap salye tout polisye ki chwazi dezète pou ki rejwenn goumen sa.